Etranje, y ap pale de Ayiti negativman. Ke se swa tranbleman de tè, ke se swa 80 pousan peyi a okipe pa de gang, ke se swa asasina prezidan, tip de bagay sa yo, peyi lòk. Men, lè y ap pale de ou pa rapò avèk kalifikasyon w nan mondyal, malgre ekip la pa ka jwe lakay li, malgre tout kontèks sekiritè frajil sa yo, pou mwen, Se yon bagay an plis ki te ede nan sa rele netwaye imaj Ayiti sou lasèn etranjè. E ki gen enpak ekonomik. Paske an jeneral, sa yo rele an anglè country branding. Sa vle di ke imaj peyi, ou fè maketing menm jan avè m, li fondamantal pou kesyon touris, li fondamantal. Ekonomik avan tout bagay. Kisa sa vle di pou Haiti? Nou pral patisipe nan koup du mond pandan ke se gade nou te konn ap gade men jodia nou se aktè prensipal nan mitan 62 aktè kap genyen yo. Sa sa vle di pou nou? Yo rele misye. Non 48 m di 62 se 48 alò 62 k nan tèt mwen FIFA wi ki ret ap kouri la nan 64 wi. Nèg yo anraje wi mesye. Antouka pandan w di sa m ka bay Jep pas la paske m ap ba l tit li e li se ekonomis li ka pale de sa petèt m ap soutni li e an 1974 yo te gen 80 19 peyi afilye a fifa se 90 ki te jwe eliminatwa donk Ayiti te 16 sou 90 nou te jodi jodi a nou 203 nèg yo pran 48.
Nou la ankò.
Yo pran 48 sou 203, donk sa vle di ke lè nou te 90, 16 peyi sou 90 la, di pwennvi ras yo, se te 17 pousan, jodi a se 23 pousan ki pi. Donk, ekonomikman, jan ou di an, m ba al fè ti pas la bay Etzer, epi petèt m a pran Etzer nan mitan wout. E kisa sa vle di pou Ayiti? Jan Etzer a di a ke m bay Etzer pas la, kesyon de metodoloji, ou konn sa nou rele yon fraz plan? Lè pou di, yon ti grenn fraz men se li k pral defini tout bagay la. Sèt kalifikasyon te vle di yon pakèt bagay a la fwa sou le plan politik pou peyi a, sou le plan ekonomik e sou le plan sosyal. Donk, bon la pas. Mwen renmen ke w mete l nan diferan pèspektiv sa yo, paske sa k pase la a se yon bagay istorik. Yon moun ki pi gran ka di l te sonje 74, men mwen menm m pa t konn bagay konsa. Se rakonte m ap rakonte, y ap rakonte m ni, se ou menm, se Pepe, se lòt moun ankò k ap pale de sa. E mwen panse ke jenerasyon nou an te bezwen sa, Fanfan. Te bezwen yon evenman konsa ki kanmenm ranfòse fyète yo. E ou konn sa yon ti jan alinye avèk sa m t ap di ki te fè anpil polemik la. Pou m di men, nou fyè ke Manno Sanon, Filip Vòb avèk tout moun, Nazè ki te nan 74 te fè yon bèl bagay nan Minik, Almay. Men an menm tan, èske chak fwa moun mande nou ki a, ki patisipasyon Ayiti nan foutbòl epi pou nou sèlman di ke n t al nan mondyal yon grenn fwa. Alòske kisa k rive la a, nou refè listwa. Sa pa retire anyen sou sa k te fèt deja. Okontrè, ou wè, e Vòb di sa. Philippe Vob di li kriye paske li pa t panse avan l mouri li t ap wè ke Ayiti refè sa yo te fè a. Sa vle di ke misye santi l doubleman fyè paske nou refè sa l te fè a. E m panse ke sa dabò sou le plan sosyal li genyen yon bagay ke l fè li ranmase nou, li rapwoche nou e li ranfòse sa nou gen nan nou kòm ayisyanite. Pou mwen sa se premye eleman. Dezyèmman, li gen yon aspè tou sa yo rele imaj a lentènasyonal. Paske an jeneral, lè y ap pale de Ayiti nan près etranjè, y ap pale de Ayiti negativman. Ke se swa tranbleman de tè, ke se swa 80 pousan peyi a okipe pa de gang, ke se swa asasina prezidan, tip de bagay sa yo, peyi lòk. Men, lè y ap pale de ou pa rapò avèk kalifikasyon nan mondyal, Malgre ekip la pa ka jwe lakay li, malgre tout kontèks sekiritè frajil sa yo, pou mwen, se yon bagay an plis ki te ede nan sa rele netwaye imaj Ayiti sou lasèn etranjè. E ki gen enpak ekonomik. Paske an jeneral, sa yo rele an anglè country branding. Sa vle di ke imaj peyi, ou fè maketing menm jan avè m, li fondamantal pou kesyon touris, li fondamantal pou kesyon envestisman, etsetera, etsetera, etsetera. Donk sa se te trè pozitif kòm pwen. Mentnan sou le plan ekonomik, m ta di dirèk ou pa kapab mezire jodi a sa l kapab reprezante. Sepandan, mwen panse ke mondyal sa a, e ou di, kapab kreye bokou plis angouman nan peyi a, nan kesyon gade match, nan kesyon.
Se sa, se sa.
Donk sa vle di ke koup di mond te deja yon gwo bagay nan peyi a. Nou pa konsène dirèkteman, li se yon gwo bagay. Vwala. Kounye a nou ladann. Vwala. Donk sa vle di ke ane sa a, ou pral gen yon angouman ki siperyè, e li kapab yon bon mwa

Ou ka gon chans de. Ou ka gon chans pase nan twazyèm yo. Ou konprann? Egzakteman. Donk, tout sa posib e n ta swete sa. E mwen kwè ke sa pral kreye yon bagay an tèm daktivite isi. Se domaj, konon kriz sekiritè, men si w pa t gen sa la, w t ap gen bokou plis devenman, kote moun pral gade match, e antrepriz yo, piblisite, medya, etetera, menm petèt nan gwo espas, moun ap gade match an gwoup. Tout sa te kapab kreye kanmenm yon sèten dinamik. e nan peyi a e e men malerezman nou gon kontèks difisil men sa pap anpeche ke mwen sur ke pral genyen yon ap gon angouman pou bagay sa mentnan an menm tan tou e kijan n kapab kapitalize sou sa petèt aprè eske n kapab fon bagay avèk jwè yo nan peyi a pou ke diaspora kapab vini yon sòt de tou oubyen yon bagay yon evenman m pa konnen pou kapab kapitalize sou sa pou kapab kontinye sou menm nuaj la. Sa pral enpòtan, paske mondyal la se youn, men kapitalize sou li a son lòt. Donk tout sa pral mande yon refleksyon pou n konn kijan ke antrepriz yo, leta kapab jwe sou sa nan moman efori sa a pou kapab kreye yon atraksyon Ayiti. Paske match yo ap jwe lòtbò. Donk kounye a kijan n ap ka ramne yon sèten enterè. Match yo ap jwe lòtbò men ou konnen ke anbyans foul la se Ayiti l ap ye. Wi men kijan n ka ramne enpe nan sa k ap pral fèt Etazini an avèk dyaspora m konnen k ap debake an mas pou n kapab ramne yo isi tou. Sa pral enpòtan. Monchè m gon fen zone e ou di se fen zone yo m konnen leta pral mete nèg ki ap fè politik tou m pa gen pwoblèm avèk nou non. Ou konn politik la l ap atrap li kanmenm. M pa gen pwoblèm avè yo menm. Pagen nèg k ap la politikman pou l kite sa pase li konn son bagay popilè epi pou l pa Poul pa bon woulib zoulit. Ah ok bon mwen menm yo. Prezidan Angola a avèk Meksik. M pa gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm. Mwen menm map tou, tout sa m di se ekri l pou n fè l. Mwen menm se poul m pral ba nou. Nou pral fè fènzon, achte televizè, mete sou plas, mete sou nan kwen, nan ti katye, kote nou pral dèyè kandida, depite eksetera, pa gen pwoblèm. M ta renmen sa menm. Lè nou fin achte televizè sa yo. Pa lage yo mesye mesye mesye dam leta yo mesye politik yo prive tou sektè prive tou televizè sa yo bay lekòl nasyonal yo imedyatman 19 jiyè fini 4 tè daprè midi 7 tè di swa ou konnen le chanpyon pran televizè yo bay lekòl nasyonal yo paske genyen. Pou yo fè kisa?
Enben map vini mwen menm tou fè e pas m fè gon gwoup m konnen. k ap fè de kou pre-anrejistre pou le segondè. E kou sa yo, yo pre-anrejistre sou yon djonp. Ou gen dwa fè timoun yo al suiv kou nan lise yo, nan lekòl nasyonal yo avèk gwoup sa a. M pa p site non gwoup paske m pa p fè piblisite pou li. Paske fòk nou gen sa n ta ka rele yon suivi de materyèl ke nou pral itilize pou yon bagay de 1 mwa Pou n fè moun kontan. Donk lè nou fin achte televizè sa yo, nou bay lekòl yo, lekòl yo, paske kounye a nou antre nan sa nou rele yon edikasyon nimerik totalman, y ap gen posiblite nan lekòl, e yo kapab reyitilize ankò, se pa yon pwodui perisab, ou fin, ou fin gade yon match foutbòl, epi yon moman match foutbòl, apre sa ou kraze televizyon, se pa vre? Donk pran televizè sa yo mesye, bay lekòl nasyonal yo. Pou yo kapab efektivman pase nan edikasyon nimerik lan, paske genyen de kou yo an pre-anrejistre, nou ka achte pou yo, epi y ap suiv kou nòmalman, paske gen yon pwoblèm de sikilasyon de pwòf, gen yon pwoblèm de efektif de pwòf, eksetera, gen yon pwoblèm de sikilasyon dè elèv egalman e dè etidyan, nou kapab kòmanse pa pare avèk yon ti, paske de tout fason, Roody sot di l, koup di mond nou se pa nou, peyi nou se pa nou, m dakò. Nou vle fè chèlbè avè l, l ap bon, men n ap fè yon chèlbè ki dirab. Sètadi ke nou fin achte televizè yo epi n ap re-itilize yo pou yon lòt bagay ki pi serye. Paske se lòt bagay sa a ki pral ba nou koupdimond 2030 lan. Investir dans l'humain. Se envestisman sa a paske nou pa ka chanje peyi si nou pap fè edikasyon. Depi pa gen edikasyon, pa gen chanje peyi! Menm! Sa son blag li ye. Donk tout sa nou fè eseye oryante l an dènye lye nan amelyore sistèm edikatif la, amelyore edikasyon jèn yo. Se foutbòl li ye, mwen menm se 2 bagay m pi renmen nan vi m. Se foutbòl a lekòl.